Marcello yon ti kesyon silvouplè eske ou ka edem eske sim poko fè pitit m kapab pran planin.
Yon gran salitasyon mes amours kòman nou ye m espere ke nou anfòm mwen menm mwen trè byen gras a Dye map di nou yon gran mèsi avèk nouvo abòne m yo e ansyen abòne m yo tou Non pam se Matchelo, si w fèk pantan sou video sa map di w rive nan bon moman an, ou lakay ou, map di w pa bliye abòne, like, pataje video a, epi peze ti klòch notifikasyon an chak lè nou depoze yon ti grenn video la pou w pa pèdi l ok mèsi. Mwen konn jwenn anpil moun ap poze kesyon sa, anpil moun konn ap poze m kesyon sa yap di ke Eske si ou poko fè timoun ou kapab pran planin? Ok kisa ki planin nan? Planin nan se yon sòt de planifikasyon. Sa vle di egziste plizyè branch ke ou ka pran, plizyè fason ke ou kapab fè l. Byen ke yo fè nou konprann planin nan yon lòt fason. Nan peyi nou yo fè nou konprann yon lòt fason ke si ou legliz ou pa ka pran planin. Bon, ok nou pa ka kont chwa yon moun, gen moun ki gen dwa chwazi pa pran l, ki chwazi pa fè l, nou pa ka kont sa paske Bondye fè chak moun avèk volonte yo, fè sa ou vle. Men pou mwen menm planin se sa l ye, se yon planifikasyon, ou planifye lè ke w vle fè timoun ak lè ke w poko an mezi pou fè timoun, ou pran yon seri de prekosyon ke w poko ka fè timoun kounye a, ou planifye vi w, ou planifye pou sa. Tankou pa egzanp gen moun ki itilize prezèvatif, Gen moun ki pran yon seri de konprime, lè yo fin lè yo fin fè lè yo soti nan relasyon yo pran yon konprime, gen moun tou ki pran te natirèl, gen moun tou ki pran piki a, ou wè sa m di w, sa vle di se yon planifikasyon li ye. Gen moun ki konn fè w konprann ke pa egzanp gen moun, m pa m pa vle antre nan twòp detay, gen moun ki di ke si y ap dirije legliz, Yo pa ka nan pran planin epi tou yap itilize kapòt sa vle di pou yo menm si yo itilize kapòt la yo pran planin tout se planin kel ye paske moun nan gen dwa poko prè poul gen poul gen yon timoun epi tou li pran yon seri de mezi gen moun tou ki kontwole règ yo nan kalandriye kilè ke yo an danje kilè yo pa an danje pou yo pa ansent oubyen lè tou pou yo ansent. Se yon sòt de planifikasyon. Sa vle di tout moun kapab fè l, men chak gen pou yon, kòman m te ka di sa, chak gen pou moun pa yo yo ye. Pa egzanp, si yon moun e mennaj ou genyen, ou gen dwa pran sa ki pa twò konplike a, si se konprime ou ka pran pre relasyon, oubyen si se ti te natirèl ou ka pran, oubyen, ee, wi te natirèl oubyen konprime a. Ou kapab pran si se mennaj ou genyen bagay sa yo, men yon moun ki kòmsi ki gen mari nan kay, ou pa ka nan ti ou pa ka nan ti konprime, ou pa ka nan konprime, ou pa ka nan ti te bagay sa yo paske gen de lè ou gen dwa bliye, manfouben, neglijans gen dwa bat pot ou ale, epi sa w tande a ou la epi w potko pare pou te fè timoun, lè sa w pral tonbe bay tèt ou pwoblèm, lè w gade pou w granmoun, ou granmoun lakay ou, pou w ansent pou w ap kriye, li pa fè sans. Li pa fè sans, se pou rezon sa k fè gen tout jan de planifikasyon sa yo, Pou planif yo anvan ke ou ans ou tonbe ansent ok. Epi gen epi ki planin 3 mwa, gen sa e sa yo fann po tou yo mete anndan pow ki dire 5 an, 2 zan, 1 an. Sa yo se plis pou moun ki gen mari nan kay. Lè w gen mari nan kay, ou oblije fè bagay la yon lòt fason, ou wè sa m di w la. Men, tout moun kapab pran planin. Tout moun kapab fè planin. Tout moun kapab planifye vi w. Paske, fè pitit se pa konsa w annik rete, ou chwazi. pou fè pitit aprè sa pral di mezanmi m ansent m sesi m ta touye tèt mwen gen moun ki konsa gen moun lè yo ansent yo tèlman bay tèt yo pwoblèm yo kriye yo di yo ta touye tèt yo nan e pa sa ou sipoze planifye tout bagay kèlkeswa sa wap fè a ou planifye avan se yon bagay ki trè senp pa met ankenn bagay nan tèt nou ke si nou pran planin si nou planifye lavi nou nou peche nou bagay nan gen tout sòt de planin ke ou kapab fè. Kit ou pa itilize prezèvatif, ou pa pran T, ou ou pa pran konprime a. Si se nan kalandriye ou ap regle kilè w an danje, kilè w pa an danje, tout se planin li ye paske se yon sòt de planifikasyon ke li. Ok, sa vle di, yon moun ou gen dwa chwazi sa ke w kapab pran, sa ke w an mezi pou fè a, sa ke w santi w alèz ladann nan, wè sa m di w lan, epi w kapab chwazi ou fè youn ladan yo paske e poutèt sa gen anpil, gen anpil. Ou gen dwa chwazi sa ke w santi ou pi konfòtab ladan l lan. Se sa m kapab di nou. Pa bliye timoun, planifye vi nou pou nou pa di lè nou ansent nou ta touye tèt nou, Oh! M pral tonbe ansent, m gen pwoblèm! Non! Ok, m espere ke nou satisfè avèk repons lan, nou satisfè de ti tèt videyo a. Pa bliye like, abòne, pataje videyo a, e peze ti sin notifikasyon an, ti klòch nou wè a, peze ti klòch lan, chak lè m depoze yon ti grenn videyo pou nou kapab jwenn li. Tchao!